Bonjou, bonswa, se yon plezi, jan ou konnen deja, pou nou antre lakay ou, pou nou pote pou ou twazèm soti nou nan kad emisyon Evolisyon. Nou remèsye ou paske ou abone a chanèl nou, paske ou toujou swiv nou, ou toujou kòmante. Nap remèsye tout sponsor nou yo ki pèmèt ke gwo emisyon sa kapab rive lakay ou. Sisi Makeup, Nesh Makeup, Kote Lam, 3 27, T Production, Pixlab, se ansanm enstitisyon sa yo ki pèmèt nou kapab pote evolisyon pou ou. Rod, bonswa. Bonswa Zacharie, bonswa Bob, Bob sa kap fèt, nou konnen nan Canada la, son rapè mpanse anpil ayisyen konnen, men Bob eske ou ka pale fanatik evolisyon yo de kiyès ki Bob Kayou a?
Bonsoir bonsoir tout moun kap gade show an mwen se mwen se blanc jean michelet mwen se yon jèn ki fèt petyonvil ki grandi petyonvil ki fè tout etid mwen petyonvil mwen aje de 31 ans mwen kòmanse a 13 ans nan rap m still ap frape toujou m rete kwè popilasyon an konnen kiyès ki bòk kay ou e moun ki pa gen chans konnen bòk kay ou tou sè sye ke yo pral aprann anpil de mwen m kontan nan kay la avèk mwen.
Merci boo, se vreman yon plezi pou ke nou gen yon nan Revolution. Nou pral pase yon bon moman ansanm kote ke piblik la ki potko konn Bob Kayo oubyen ki konnen l deja men gen nouvo bagay kap kuit, m panse se meyè moman nou pral fè yon ti pale ansanm. Bon anpil moun konnen w Bob Kayo paske ou nome tèt ou demi dye, son w metafò ki vreman retni atansyon anpil moun. Poukisa w nome tèt ou konsa?
Tout dabò mwen di demi dye. M se yon moun ki grandi, m pa ka di mwen fèt nan yon fanmi kretyèn, paske mwen leve mwen jwenn, papa m se moun ki soti an Gwo Marin, zòn sid, manman m fèt Kafoufèy, sa vle di mwen leve mwen jwenn manman m ap mete m sou kou l, li prale sou montay avè m, n ap priye souvan, and then lè manman m vin mouri, mwen still toujou gen menm fwa sa a li te vle entegre, li te vle mete nan mwen an, m still toujou kenbe menm fwa lan, so m kwè nan Bondye anpil, m kwè nan èt siprèm nan. Epi, m te kòmanse ale legliz tou. M te legliz epi mwen vin rive yon kote. Lè m gade mwen wè legliz lan vrèman, li pa ba w wout pou w vann talon jan w bezwen l lan. Yon moun gen dwa wè yon pakèt jèn anndan legliz y ap byen pase men lepli souvan se pa legliz lan vrèman. Se jèn nan ki met kò l deyò ki vann tèt li. Souvan si se anndan legliz lan w al vann tèt ou, m, pastè a p ap fè l. Paske mwen menm yo te wè m gen talan, yo te di bon, pa vrèman gen posiblite pou yo pouse m. Anndan mwen m rèv mwen se te pou m yon star. Epi m di, bon, ban m voye kòm nimewo a, m fè yon ti vann tèt mwen an atandan epi ma gentan tounen. La a m fè yon gwo erè, paske e si pandan ke m te voye kòm deyò a m te mouri? But, legliz la t ap pote. Sa vle di men, pandan m deyò m ap travay, m ap fwape men m toujou gen menm fwa a, so mwen pa t janm kòmsi like kwè nan bagay vodou oubyen whatever sa l ye an. Mwen gen kwayans mwen jiska prezan, m still toujou kwè nan kreyatè an. Epi m sonje nan pawòl li, li di, e nou fèt a limaj de li menm, li di. E nou se ti dye. And then Jezi li menm lè l vini li di si nou kwè nan fòs nou, si nou kwè nan tèt nou, si nou konnen ki sa nou gen anndan nou kòm pouvwa, nou ap di montay sa deplase la al plante tèt ou la lap fè l. Li di paske nou fèt a limaj de Dye an, nou gen pouvwa nan nou menm pou nou fè yon pakèt bagay, pou nou akonpli yon pakèt bagay. And then si jodi a m kanpe m di m son ti dye, m pa kwè sa ap yon pwoblèm a sa. M fèt a limaj de yon gran Dye. But m pa wè ki pwoblèm ki gen an sa si m ta di m se yon demi dieu. Ou menm eske w pa panse sa oze pou t rele tèt ou demi dieu? M se yon demi dieu pou kisa yon moun oblije ni an sa? Sak di m pa yon demi dieu? Ki konsèy ou kapab pote pou anpil jèn ki legliz, anpil pastè legliz tou ki mete jèn yo nan kondisyon pou yo pa kapab evolye, mete an valè sa yo genyen kòm talan?
Pou legliz lan. Mwen menm, pandan m, tout pandan m deyò an la, m ap aprann anpil bagay de legliz lan. M ap aprann anpil bagay de legliz lan paske m konnen gen de nèg la k ap fè gwo it anndan legliz. Lè w al chache fouye pou w konnen istwa nèg yo anndan legliz, gen nèg ki pa menm byen a pastè a menm. Gen pastè tou ki pa vle wè nèg sa. Misye ap vann tèt li mal, li wè misye ap fè tèl bagay, l ap fè tèl bagay, sa m vin aprann yo. And then gen bagay m te deja konnen tou anndan legliz. Mwen m konnen gon patnè m la ki fè videyo jounen jodi a ki yon, s on nèg ki fè bèl videyo e misye vin rive nan yon nivo l djwet, li filme, l fè tout bagay nèt. S on nèg ki te anndan legliz. Epi misye jwe batri, li jwe kibòd, li krache gita, misye gen yon talan, yow misye anraje, epi misye di pastè a menn yow m gen yon bagay m te bezwen la, m bezwen pou nou ede m nan legliz lan pou m al aprann tèl bagay tèl bagay. Pastè a di yow brother si m te gen kòb e banm m tap fè mal m ouvè legliz la. Misye di men si e konsa pa gen pwoblèm, dimanch chwazi yon moun pou jwe batri, epi misye kite. Epi misye jounen jodi an misye misye tou pi piti li menm, li dòmi li leve avèk yon de twa mil dola ameriken. Nap travay pou pakèt gwo bagay nan vil la la. Misye rive nan yon nivo l djue kounya lap fimen bòz li tout bagay kòmsi misye vin rive nan yon nivo menm misye dim kounya masonlòj li vle ye la sou ekip gwo vye liv lap li lap bagay kounya ou dim kiyès ki koz jèn sa deyò ou kisa sa tap retire sou ou si ou te menm fon ti kèt nan legliz lan ou di misye men ala bòn sa wap bay la ou kenbel nan menm liy nan sa vle di nèg yo tout moun wè kap di jezi jezi se pa tout kap antre nan syèl non mèt kwèm.
Ayy se kè li menm li kwè ke li se pa potansyèl la eske eske ou ta pale de moun sa ki dewoute e aktyèlman ou di li djòyè li fimen bòz li vwayaje eske gen tout bagay li eske eske ou menm pa le fèt ke ou sot di nou ou kenbe fwa kretyèn ke manmanw tap eseye antre nan ou menm nan eske sa vle di ke ou pa fimen bòz bon se yon de pratik ke ou pa fè bon mwen men kestyon paske le pli souvan lè moun yo wèm yo wè djòyè Yo wè e pa rapò a vizaj mwen, jan m agresif dèfwa, moun yo toujou panse yon pakèt bagay. Men m toujou di yon moun, ou konn wè nèg la nan lari avèk ou, li konn fè nenpòt 6 gwo branch nan tèt li. Li pa rasta. Mèt kwè m. Men ou menm tou mwen pote dread, m pa rasta. Depi m fèt, m te toujou gen cheve, pase le pli souvan lè yo koupe cheve m toujou santi yon malèz. M al lekòl, m te konn fè chou avèk cheve m. M rive yon lè, m wè cheve m bèl, bòt m gen bèl cheve siro nan tèt mwen. M just chwazi woule dread mwen epi m poste. Men sa n ve pa di pou otan ke mwen se yon rasta. Rasta mande yon pakèt bagay. Li mande yon liy. Sa vle di, m fimen bòz yon fwa, mwen te kwè se te yon gwoup ki te gen, mwen te, mwen te fèk, lè sa m te, m pot ko bò kayou sa, men m te gentan fè non m nan Petyonvil la. E se pitit Wawa yo, se 2 marasa li genyen, epi chet li, chet li. Epi nou ta pral jwe yon pwogram. Epi medam yo di m, m di m timid paske m gen yon piblik ke m pa t atann, yo di m ou gwo men, gwo ti bòz la si w fè yon ti rale ou pa p wè l anyen non men. Epi m di gèt bon gade non men, m fè 4 rale bòdè m santi gen yon bagay ki fè pwing k ap rele nan zòrèy mwen. Yo, an menm tan tou m wè piblik la kòmsi chak grenn moun vin 2. M santi m dwòl. Chak pati pa m nan rive, yo frape m pou m chante, m lwen mantè piblik la toujou. Chak pati m nan rive m kanpe, y ap ri, kou n a yo tonbe, gon patnè ki rele Zoumann ki Okap, epi Zoumann tonbe chante nan pati pa m yo, epi yo pran m yo vire avè m, yo pran yon bidon dlo, yo pase nan figi m, yo vide dlo sou tèt mwen, yo di Bob kijan w santi w, m di m santi m, m santi m dwòl. Epi depi lè a m di yow, m pa wè poukisa yon moun fimen bòz, ki sansasyon gen ladan l, m pa ka fimen yon bagay m pa gen kontwòl li. Depi lè a m pa fimen m pa bwè, m poko janm fè sa, e lè m bwè 2 byè, Nenpòt moun kap gade emisyon an ka demanti m anba l. Lè m bwè 2 byè se yon pwoblèm. Se pou yon moun nan abwonen m lakay la. Oubyen si m bwè 3, 4 e tou kenbe m di a bon kwen ou pral kraze zòn nan. Se banm yon vè lèt. M ap rele anmweyy m ap bat byè.
Sa vle di e ju. E mwen m plezi m se sèks. Ok.
Men di m kisa kap kwit nan kizin Bob Kayou pou fanatik yo. Paske m wè gen yon mizik la m kwè l gen 2 semèn depi l soti ki se Pataje Melodi. Eske gen videyo kap prepare pou sa? Kilè lap soti? Sa kap prepare menm?
Pou fikse jou epi li poko sur paske mwen komanse choute jodi an la pandan map fè entèvyou an la fini m fini m pral choute toujou moun sa son moun ki travay long men misye rèd misye di li pito pran tan poul bay yon bon rezilta paske li menm li se tèt li lap vann e m paka fòsel tou mwen gen album mwen ki fini. ki te sipoze sòti, pwoblèm kowona sa a dan le mond, vin ralanti tout bagay, m oblije voye album nan yon kote, kounye a m ap lage tèks Fressini, bistro, m ap lage bagay pou m kenbe moun yo an alèn, and then videyo sa a se yon videyo ki ap bèl, paske konsepsyon ke m te genyen pou videyo an se pa sa misye vin di m, misye di m Bob, e mwen men sa m wè, mwen m di men sa m wè, misye di m non men sa l wè, se premye fwa m fè yon mizik, m bay moun nan tout jan m vle videyo an, li di m non, paske mwen m depi m annik panse tit lan. Se menm bagay sa moun yo gen pwoblèm avè m, yo toujou di poukisa m ap di m demi dye. Gon kapasite ke m gen lakay mwen anpil moun pa genyen l, dèfwa moun yo konn, li konn rann anpil MC ja, anpil lòt atis jalou e menm moun ki nan antouraj mwen konn jalou paske yon atis, yon atis ki gen yon nivo anraje, li ka pran omwen yon jou pou l fè yon mizik paske fòk li ekri tèks lan, fò l aprann li, fò beatmaker an, fò l jwenn beat lan, fò beat lan fò l sequence. Mwen menm san djòlè whatever. Maestro nan vil nan la ki travay avèm deja yo ka dil oubyen gade anba live la al demantim tou. M se sèl nèg ki pa chita sequence pandan 20 a 21 an karyè lan. Waw majorite maestro m travay nan vil lan yo gendwa menm demantim whatever kote an. M se sèl MC kòmsi ki pa janm vin nan studio di a map sequence yon beat m vle sa, m vle sa, m vle sa. Sim vin jwenn ou ladann map diw m ta renmen tèl instrument. Men mwen menm se sèl lèm vini m diw banm tande sòm fè yo. Tout beat ou gen la yo. Banm sa. M tou fè mete l. M antre, si s on koka, m konn bwè 3, 4, m konn bwè nenpòt 8 koka pa jou. Se dantis mwen ki vin di m non, li pa bon pou mwen, li pa bon pou kò m, so m fè yon ralanti. E, m gendwa twonpe nan bouf la, m chache yon grenn bagay m kenbe nan men m epi m antre anndan. Baz, m ap fè nenpòt 4, 5 mizik nan jounen an. Sa pa l ban m pwoblèm pou m aprann yo. Men m ap fè mizik, lè moun nan vini l ap di manti li te fè yo lakay mwen deja, e poutan manti. Sa konn ban m pwoblèm tou, w ap wè leplissouvan lè m ap pèfòme sou sèn, w ap wè mwen plis mande DJ ban m, ban m plizyè bit. pou m fè new bagay paske le plus souvent mizik sa yo m pa gentan konnen yo. Mwen gon kapasite ki tèlman elve nan mizik, si w fon bagay devan m, menm kibòd la ou jwe l devan m, m ap gade men w, vire w vire, m pa m pa di m ap fè yo dwat jan w fè l la, men m ap distrè m. Sa vle di mwen menm m nan yon nivo m di gèt m tèlman rèd, yow men m gon kapasite anraje m, m son demi dye. On moun ou fache just tuye tèt ou. Anpil moun te fè kwè ke ou djòlè. Amò, si gon nèg ki djòlè ke mwen, mwen li ankò.
Men sa m remake tou, avan Djòlè a, ou s on moun ki trè optimis. Paske m wè w pran anpil frap, yo swa nan men Tony Mix, nan men Fantom ki te dis ou, e ke erezman, e menm m apresye jan w te reyaji a tou, w te fè yon twit tou, ou te reyaji bokou mye ke li nan layv li t ap fè avèk zanmi l yo, lè l t ap di konsa ke a, Si Bob Kayo son gwo rapè, e Barikad kou, e li menm, e dizedad, m te wè kòmsi w te byen reyaji, men ou toujou kenbe menm optimis ou. Gen bouk, gen ann boukante m konte fè ansanm avèk Tony Mix, ke ou t ap plenyen paske li pa jwe l vrèman nan pwogram li ni tou sa. Donk, kot, kòman w fè kenbe tout optimis sa yo? Gen Franco Love tou ki ba w frap tou. Donk, kòman w viv sa? Epi, e, tout sa k pa tou yo, li fè w gwosi. E sa m aprann nan sosyete m nan pandan m ap grandi. M fè yon mizik avèk Tony Mix Keylan Boukante se yon bèl mizik ki te ka fè yon pakèt bagay nan mond mizikal la. Kote ke Tony Mix li menm bò kote pa l li te chwazi bòykote l nan sans li. Kijan? Mwen m son nèg ki trè strik epi m dirèk, m pa kache menm mwen wòch, tout nèg konn tanperaman. E Tony Mix fè yon mizik avè m ki trè bèl, yon mizik ki gen 3 dous ba. M gen 2 dous bal gen youn e si wap metel sou mixtape ou wi ou vle moun yo wèw pase yon lòt jan paske wap travay yon demi dieu wap travay yon nèg ki rèd ou pase rèd nan mizik wi yo yon diferans kisak fè diferans lan dil poukisa se pati paw la ou chwazi jwe nan mixtape lan pandan se yon mixtape ou konnen ki pwal lwen se yon mixtape ou konnen ki pwal fè yon pakèt bwi se Tony mix li ye se Tony mix ki fèl. Poukisa ou pa jwen douz ba paw ou jwen douz ba pam ou fè moun yo viv bòk kay ou nan mizik sa poukisa se pati paw lèw jwe kout pati pam nan moutre w koupel se pou moutre w kote bòykotaj la ap sòti menm avèk zanmim menm avèm map travay fantom se yon nèg kap fè album li mchita nan studio an aa tèl bagay tèl bagay map travay pam tou menm jan nou vin friend gen anpil bagay ki pase gen anpil istwa ki pase avèk fantom m stil toujou ret patnèl men sa ne veut pas dire pou otan ke mpa konnen tout shit sa yo ki fèt but mwen menm se yon nèg ki dirèk. Fantom se sèl MC li dakò frape tout moun menl pa vle pèsòn frapel m se sèl nèg ki pa bere pèsòn map mouri jodia kem mouri yow wap tiye kò sa men nanm mwen ap fucking viv toujou da e m gon kote m pwale paske m konn kijan m mennen vim m konn kiyès mwen ye Fantom renmen fè nenpòt jan pale nenpòt jan fè nenpòt tweet. Se sak fè jou an l te pale tou, m te tou rive sou li dwat. M pa janm bere gason. E fanm mwen bere a, e li gon bagay m bezwen nan li. Men sa m ap di w, m pa bere pèsòn. M tou frape l menm jou a tou. Snaypè li menm gen pou m rive pran l. E nèg sa yo pa gen dling. Nèg sa yo pa gen ling. Lè m di w pa gen ling, e mwen menm mwen pandan 20 tan, 20 a 22 zan de karyè lan, yo yo ka di w bon kawotjòlè l, ti bat kò l, renmen goumen, e m pa gen lòt tit. Nèg sa yo gen sou tit. Pou wè jounen jodi a y ap pale shit, nenpòt lè m nève m ap mete l odeyò. Paske m pa bere pèsòn.

depi 9 me a. E m kontan, viktwa pou rap kreyòl, viktwa pou mizik ayisyèn. E sa misye fè an m kontan. E Tropyx tou ki fè youn ke m wè anpil moun ap kritike. Viktwa pou rap kreyòl toujou paske nou chak son eleman nan sa k ap fèt la. Nou chak jwe yon wòl. E m rete kwè kit misye fè l, li fè ti pwen, sa fè 30, sa fè 40, sa fè 100, se rap kreyòl toujou. E felisitasyon a tout nèg yo. M ap di tout nèg ki pran, ki ap itilize menm love la. Pia te fè lay map di nou pran san an pran san nou poun fèl pa bliye fantom rele fantom deja fantom fè anpil bagay nan mizik ayisyèn nan malgre anpil moun ka pa renmenl mwen menm lap rete frèm wadèvè janl ta vle pranl nenpòt lè a tou m la m prè e fantom son gwo bout rapè nou dwel respè a e tropyèks tou fè anpil bagay nan rockfam ke anpil moun dwel respè e lòt atis ki gen pou fèl yo tou map di nou met granmoun sou nou poun ba yon bèl live mesye paske pandan moun yo Sere kò yo lakay yo la, yo itilize entènèt lan e yo pran le swen tou pou yo kritike nou. E ann mete granmoun sou nou pou n fè yon pakèt bèl bagay jan Fantom fè l la tou. E w tou pa gen pwojè fon live tou pandan konfinman an? Gen anpil moun ki di m fè l e m gen nèg Rock Fam yo tou ki kanpe avè m tou ki di m fè l. Epi m te rele Gandhi le Métronome ke m te kòmanse avè l nan mizik tou piti. E m pale avèk misye, misye di m non, e m pa konseye w, men li se yon bèl ide paske nan moman an ou se nèg ki pi cho sou rezo yo. Si w fè l l ap bon, men li di nan moman T-Vice pral fè, Entèl pral fè, entèl pral fè, entèl pral fè, si w fè, w ap pran kou. Mwen pa ta renmen w pase menm jan avèk Dènè ki pase konsa. E m plis ta renmen w kite sa fèt, epi avèk letan w a fè yon bagay si w gen pou fè. Bob Kayou, moun ki nan, moun ki ap ekri yo, yo konn ba yo sou bandi, an Ayiti sitou. La plume ne nourrit pas son maître. E li valab pou anpil atis yo. E mikwo a pa pèmèt yo nouri tèt yo. Kòman Bob Kayou viv? Eske se mizik ki fè Bob Kayou woule machin li yo lap woule, ki peye kay pou li, ki fè tout bagay nan vi Bob Kayou? Andeyò de la mizik, eske ou gen lòt aktivite ou fè ki pèmèt ke ou kontinye viv sou ti bout tè sa? E pou m rive kote ou di an, m sonje lè m lekòl, m pat renmen lekòl. M te renmen. M te di fò m sòti yon gwo gangster, m te di fò m te yon bad boy men m te di fò m fòk m gen anpil fanm, fòk m gen kòb e sa k te rèv mwen lè m te piti pase nan televizyon m konn ap gade m konn wè bagay sa yo nèg y ap byen trip vre yo gen gwo kòb y ap goumen y ap tire y ap bagay epi m te toujou ap di l epi yon lè papa m frape m li di m yow bagay sa yo retire l lè w lakay pa m nan li pa t nan tèt ou baz men frape m fò. Epi m di bon, bon m chwazi li, bon kòm m anvi chante tou, bon m kenbe ti liy mizik lan. Depi lè a m nan mizik men m pa ka di se mizik ki fè m viv lontan, bon mwen yon mwa avan sa m t ap di mizik pa fè m, mizik pa fè anyen pou mwen. Paske w ap fè mizik Ayiti, yo pa vrèman envesti nan moun ki gen talan, yo pa envesti nan moun ki gen kapasite. W ap wè de jèn ki pase la, ki pa vrèman fò, yo jis moun ka tande yo. Men gen de jèn andegonn la ki tèlman rèd. Nèg sa yo tèlman rèd gen fi gen gason ki tèlman rèd men de bagay de pwopozisyon de bagay yap pwopoze yo pa renmen yo pap pase lè w pran nèg tankou m ki vin ap se kounye a kèlke moun ap fè konesans avè m pandan m prèske gen 21 a 22 zan nan mizik li sipoze kouvri tout Ayiti m gen lajan m okipe fanmi m pandan se mwen ki tèt fanmi m nan yon sans ou wè sa map di w sa vle di men yo tèlman gen koripsyon yap ofri w yo tèlman ap di w yo sa sa sa sa gason ap renmen w moun ap renmen w depi w menm ou dakò wap byen pase. Men dèke ou kanpe ou di non brother c'est sûr ke ou pa wè gade baz mwen se mande wa mande wè sa map di w men Bondye te toujou fè yon jan pou m viv m te toujou m se sèl m toujou di nèg yo sa m se sèl nèg lèd ki pi seduizan pou mwen menm paske tout ti fanm toujou renmenm si m rive yon kote gen 4 fanm 3 ap renmenm klè. M ta pral mande w sa, m ta toujou etan done ke se te youn nan objektif ou yo bon pou ou gen anpil fanm kòman sa m gen anpil fanm m gen anpil fanm men avèk vi ke m anvi mennen avèk nan futur kap m pral jwenn nan la mwen di Fòk mwen fon ralanti sou li paske m gen entansyon tounen legliz paske vi sa pa yon bèl vi nan zye Dye sa map onore an e m vin fon ralanti jounen jodi a m pa gen mennaj m pa gen madanm jan m te di l nan entèvyou moun yo te fè yon pakèt bòz avè l m gen ti sèks mwen men dèfwa lè m bezwen distrè m paske m se yon pasyone m renmen sa m malad sèks e sèl dwòg mwen fè m renmen l anpil lè m bezwen m rele entèl m rele entèl m rele entèl m enjoy paske m gen yon fi m te fè dizan avè l m apèn separe avè l m gen 2 pitit avè l. Nou chwazi kite sa Mwen viv kijan m viv Ti fanm sou rezo ki renmen bòb kay ou Cheri m ap voye tan pou ou Vandredi m ap voye tan M ap voye tan m ap voye tan Sa vin fè ke ou vin mennen yon vi like Fucked up paske ou gen 4, 5, 6 mennaj Ou oblije viv konsa pou w ka nouri Pou w ka viv pou w kenbe standard ou la Paske atis ou ye e gon jan pou w ye nan lari an Ou wè sa m ap di w Si se te pou mizik m pa t ap reyalize anyen nan vi m Men avèk mizik sa ki rele Pataje Melodi ke m fè an ke videyo an pral sòti Se mizik sa yon moun tande. Epi map pwofite di Franco Love mèsi nan chak entèvyou map fè. Se gras a Franco Love ki fèm aboule machin. Se gras a Franco Love ki fèm nan yon bèl apatman jounen jodi an. E pa rapò a HM se te pale de mwen nan yon live li tap fè, li te chwazi poul desann mwen, enben Bondye te chwazi levem. Misye te di yon pakèt vye bagay de mwen, kote ke m fè tout tan sa ap travay. Mwen m rete kwè lèm tap fè it, Franco Love tap siye machin devan Pè Etènèl nan Kafou. Lè sa m tap fè Ou wè sa map di w Lè map fè gwo kout tonton it avèk G-Bobby bon flow misye tap siye machin bò e pè etènèl la Dòmi nan kamyonèt Se pa pou m minimize w se pou m montre w nou tout gon kote n sòti Tout lè sa mwen menm m te gentan gwo atis se paske m pat pran lim koripsyon nou m anpil nan nou pran ki fè m toujou la map pase mizè M te chwazi di non M gen talan Si Bondye plante talan sa nan mwen avèk letan lap ban m fòs pou m parèt pou m fè sa m anvi an M pa pral bay pèsòn nèg jwe nan dèyè m. Map rete top fo la. Sa vle di mesye, lè yon jèn gen talan, gen de bagay ou di, ou tou voye l al fè yon lòt bagay, ou fè l echwe nan liy li. Pito nou ankouraje l. E vin jwenn mwen menm ki se yon demi dieu m gen talan ki depase nou tout nan game nan, mwen tande te gen papa, te gen pitit, te gen papa, te gen tonton, m pi fò ke pi fò. Nèg yo konn sa. Yo ka pèdi l. E trè byento la m pral dezapwouve yo, m pral sòti yon bout konpa, m ap chante konpa dirèk nòmal pou m devye nou. Fason Bob Kayou san filtè klas la San kayou. filtè, Let's san go. filtè. Bob Kayou, nou remèsye w paske w t aksepte envitasyon pou w vin pase nan Evolution ansanm avè nou. S on bèl emisyon, gen anpil pawòl ki di, nou vrèman kontan. Donk Zacharie, avèk ki santiman w te resevwa Bob Kayou jodi a? Bon anfèt, e nan peyi m, m te konn itilize kayou pou m fè plizyè bagay. Kayou se ti wòch. Yeah. E nou jwe bwousle a kayou. E nou jwe kay a kayou. E se menm kayou sa a. E sou menm kayou sa a. Bondye di l ap bati legliz li a. Sou pyè sa a li pral bati legliz li. E se menm pyè sa a ki fè sòl kay sa a nou chita la. E li solid. Se te vrèman yon plezi pou m te resevwa Bob Kayou nan Evolisyon jounen jodi a. Bob Kayou m panse ou gen yon dènye mesaj pou. E follower nou yo pou fanatik Bob Gary yo. E map di moun yo e swiv evolisyon, abone avèk chanèl la, nèg yo ap fon e jèn yo ap fon bagay ki vrèman pozitif e kap rive sou tout moun. E map di nou kontinye abone avèk chanèl pam nan tou ki se Bob Gary Officiel tout kote. E map mwen gon mesaj map fè pase tou. E pandan Instagram mwen an pirate an, m te preske a m te a 100 mil konbyen, m dè konsa m te ka nan 200 a 300 mil. Yo pirate Instagram mwen ak 2 paj Facebook mwen, m te vin kreye yon lòt Instagram ki se Bob Carré Officiel, kote ke gen 14 lòt chanèl ki fèt tou ki se Bob Carré Officiel. M chanje pwofil, yo chanje pwofil. M mete yon foto, yo mete l. Avan yè a gen yon moun ki di m li voye minit pou mwen, m t ap plenyen, m t ap mande l minit. E gen yon dam ki di, jan Bob Carré frekan l ap mande moun 100 dola. Yo voye screenshot yo monte m, se pa mwen menm. Sa fèm mal anpil. Nèg yo itilize nom yo itilize fotom pou yap mande moun 100 dola, mande moun minit, mande moun tout bagay, ou machin yo kraze ou bezwen jere machin yo. Mesye l pa fèm plezi. Si ou menm ou renmenm antan k atis, ou anvi onorem men pa konsa. Nèg yo fon pakèt fo chif, fo paj map mande moun yo pou yo edem. Trè byento map verifye kont pam nan, nap konnenl. Map ede nou, map mande nou pou nou report paj sa yo avèm. E monte kounya sou Instagram nan abone avèm si se Bob Caro officiel, bon se lave men se atè plen Bob Caro officiel. M met yon pwofil kote m tou de blan, nèg yo mete l tou. E m gen 2 fesbouk, fesbouk yo m kwè gen yon ki se paj atis lan ki prèske a 6 mil oubyen 7 mil. Nèg yo fè tou. E youtube lan sèlman yo pa genyen, pase youtube lan se Bob Caro ofisyèl depi nou monte n ap jwenn li. M ap di moun yo kontinye abòne e pataje. E nimewo kontak lan se 38 77 13 59 e 40 65 71 40. M ap di tout moun k ap viv, konnen gon Èt Siprèm, konnen gon Dye sou tèt ou, ou pa fèt pou kò w. Tout sa w ap fè l ap wè. Ou chwazi fè mal, w ap peye l lè w mouri. E mwen menm youn nan bagay ki fè m mal se ke nou pa vin fè anpil tan la, m tande nèg Rabòday yo te di yon bagay, n ap fè plis tan mouri ke viv. Nou chante l nou pa konprann sans sa n di a. But, si ou konnen ou gen pou mouri, ou pral fè tout tan w mouri, prepare mouri w. Pa prepare la a menm, la a pa anyen. Machin sa m ap woule a m ka annik rive deyò a m fè yon aksidan m mouri epi. Nèg yo fini menn. Kò sa a fini epi nanm nan pral jwi. But kounye a èske ou travay pou nanm nan jwi? Mwen menm map goumen pou m wè si avan ke m fèmen zye m pou m wè si m pa ta fè tout sa kreyatè a mande a epi pou m al byen viv. Renmen Bondye, renmen pwochen w, pataje, men pi gwo bagay la. Jezi vini l di w, pataje, vann sa w genyen pataje a frè a. Li di renmen frè a tankou w renmen tèt ou, men pi gwo bagay yo. E pa kòmsi fè vi w ou di w ap rete vyèj ou pa vle bay nèg fè ti bagay avè w non sa pa bon anyen se just fè sa Bondye mande kisa l ye se renmen fwa w la ou gen 50 kòb ba l ladan l ou rive devan pa bay manti pou yo tire l epi fini moun yo pran bagay la pou yon big deal menn sa l ye an li dwat epi li just senp tou menn. Merci boo bgay ou wood panse nou paka termine pou nou pa salye e remèsye ansanm patisipan nan jeu de correspondance nou an. E m kite w fè sa? Mwen ap remèsye tout moun ki patisipe nan je de korespondans lan. La nou nan dezyèm etap Zakari. Donk twazyèm etap la ap kòmanse byento e y ap gen pou y al fete a Zakari le 20 me. Donk m panse ke evolisyon est en fait. Kontinye rete abone avèk chanèl evolisyon an. Swiv nou sou Facebook. Nou ka swiv mwen sou paj pèsonèl mwen tou Rodney Jean Marie epi paj pèsonèl Zakari se Zakari Thermeau. Donk n ap rete soude pou yon evolisyon.